Ayisyen evolye konbatan tout solda nou yo leve kanpe pou n defann enterè goud la Lanbi mawon ayisyen pote pou ou yon lòt edisyon sou inisyativ Pwojè Tounen Lakay la. Nou remèsye deja sipòtè nou yo ki te gade e pataje videyo nou yo sou rezo sosyo yo. N ap envite ou vizite sit entènèt nou ki se www.lanbimaronhaitien.org kote ou kapab aprann de filozofi òganizasyon an, de objektif òganizasyon an, kisa nou menm jèn ayisyen nou vle kontribye nan evantyèl chanjman, nan evantyèl evolisyon sosyal nan peyi nou. San nou pa fè otan twòp, men rezon nimewo 1 a 49 nan inisyativ pwojè Tounen Lakay la.
Rezon nimewo 1 sou inisyativ pwojè Tounen Lakay la, se ke otan ke blan yo kontwole sa nou manje, sa yo ansenye pitit nou, e sa nou aprann nan sosyete yo, yo pap janm respekte nou. Nou vle vwazen ki bò kote nou an sispann gade anba nou. Nimewo 3 a se, Sispann gade politisyen yo k ap vann peyi a an detay. Se pou nou kapab egzèse dwa sivik nou. Rezon nimewo 5 lan se, Bèlmè pa manman w. Si nou pa vle viv an frè Ayisyen, kenenpòt kote w ye a nan mouri an idyo. Pwason dlo dous pa viv nan dlo sèl. Sispann konvèti mizè w de goud an dola. Ann kòmanse wè nan ki fason nou menm nou ka kòmanse fon ti bourike pou tèt nou, fon ti bourike pou peyi nou. Epi se lè sa na kòmanse wè jan chanjman nou dezire pou nou wè nou wè nan sosyete nou an, chanjman sa finalman la vini ok. Dizyèm rezon an se pou refijye ayisyen yo chache yon fason pou yo fè pati de envante oubyen pèfeksyone nouvo fòmil sa ki pral ba peyi a yon lòt chans apre 32 zan swa nou chanje laboratwa oubyen nou chanje fòmil. Pou nou mete tèt nou nan pi bon pozisyon, jèn yo k ap vin, nouvo veni yo pou nou ankadre yo, pou nou ba yo yon chans. Pa kite fo opòtinite nan peyi etranje yo fè w divize antre fanmi w avèk zanmi w. Se pou nou kòmanse ankouraje atis nou yo pou yo chante solisyon peyi a olye de sèlman pwoblèm yo. Se pou ou menm ou kapab fè pati de demokrasi a. Otan ke n ap viv deyò peyi a, n ap viv nan peyi blan yo. Blan yo ap toujou wè nou kòm NIGGER yo oubyen kòm NIGGA yo. Pou yo kapab selebre 2024 la, 220 lane de lendepandans nou, sou teren lakay, pa kite rat kay sa yo fin manje pay kay la. Nou dwe ankouraje konpatriyòt nou yo, zanmi nou yo, fanmi nou yo pou yo omwen fè yon ti efò. pou yo itilize goud nou an plis, pou yo fè plis kont bankè an goud. Jodi 18 me 2019 sa a, nou swete tout sipòtè nou yo, tout Ayisyen patou dan lemond, nou swete yo bon kouraj epi espere ke bagay yo ap chanje. Nou vle di ou nimewo 20 sou Inisiyativ Pwojè Tounen Lakay la ki se, Lè monopòl la kraze, nou vle ou menm a ekip Lanbi Mawon Ayisyen pou nou la sou teren an pou n ap viv li ansanm. Èske listwa pa pral repwoche ou menm pèsonèlman avèk pwòch ou yo? Gade pou wè jan n ap mennen bak nou an. Èske nou pran inisyativ, nou pran angajman pèsonèl pou nou asire ke dizan, ventan, trantan a jodi a, listwa pa pral repwoche nou pou sa nou menm? nou wè nou menm nou te ka fè nan peyi nou? Èske nou menm n ap fè tout sa nou gen pou nou fè pou listwa pa repwoche nou? Nou dwe bay mond nwa la yon egzanp ankò. Nou vle tout konpatriyòt nou yo mete men ansanm pou nou batay ansanm pandan ke Letènèl ap swiv nou paske li deja ba nou plan batay la. Se an onè de kamarad nou, kolèg nou, James Francisque, n ap fè Manifès Kreyolis la. kòm rezon nimewo 24 sou inisyativ pwojè Tounen Lakay. Rezon nimewo 25 sou inisyativ pwojè Tounen Lakay la se premye kouplè ladesalinièn nan an kreyòl, dezyèm kouplè nan ladesalinièn nan vèsyon kreyòl im nasyonal nou an, twazyèm kouplè ladesalinièn nan, katriyèm kouplè ladesalinièn nan an kreyòl. Nou pote pou ou senkyèm kouplè k ap reprezante rezon nimewo 29. Sou inisyativ Prezidan Jovenel lakay la, nou pa vle pase twòp tan odeyò de peyi a fè nou pèdi ayisyanite nou. Nou vle pou konpatriyòt nou yo k ap viv nan peyi etranje yo pou yo sispann trete tèt yo kòm esklav volontè ki pou anrichi ekonomi peyi blan. Nou pa vle blan yo fè nou pèdi gou bouch nou pandan n ap viv nan sosyete yo a. Se pa lè dòmi nan je w pou w ap pare kabann ou. Nou vle finalman pran desten nou an men, pou chanjman ke nou menm nou ta renmen wè nan sosyete nou an, se nou menm ki pote l, se nou menm ki kontribye avè l, ki pou ap viv nan peyi a, ki pa ap viv nan peyi a. Nou vle raple blan yo, peyi oksidantal yo, se nou menm Ayisyen, se nou menm Nwa ki te envante sa yo rele libète a. Nou dwe mete tèt nou nan pi bon pozisyon pou nou eseye konprann. Kòman ann di betiz jenerasyon pèdi a ap remèt la nan sosyete nou an, kòman l ap afekte timoun yo. Fè yon ti machann vann, achte yon bagay, pat, savon, bwòs, sandal, yon ti yon mayo, achte l nan men yo pou w kapab sipòte yo. Pou nou di medya swa nasyonal oubyen entènasyonal yo pou yo sispann fè pwopagann sou do pèp la pandan ke y ap revandike dwa yo. Jiska prezan gen yon konfizyon total nan sosyete a epi nou poko ka gen idantite pa nou, idantite nasyonal nou ki pou endike si tout fwa nou menm nou chwazi adore yon dye li plis ou mwens sanble avè nou. Epi. Si nou espere pou Dye sa mennen nou nan yon tè pwomi, e tè pwomi sa a, nou konnen li menm se Ayiti. Desalin pap janm an tò. Alèkile, nou dwe konprann sa tò. Pou nou kapab wè chanjman gradyèl sa a k ap pèmèt nou a atenn yon nivo de evolisyon sosyal oubyen kiltirèl ke nou tout ta renmen wè nan peyi nou. Nou vle ke fèt nasyonal yo rete fèt nasyonal. Nou se pitit Desalin, nou te pitit Desalin. E pou tout tan gen tan, n ap toujou rete pitit Desalin. Tout Ayisyen konpatriyòt nou yo kit w ap viv anndan peyi a oubyen odeyò de peyi a, nou vle pou mete men ansanm avè nou, pou pran angajman avè nou, pou nou kapab dekouvri yon lòt Ayiti. An nou, nan nouvèl Ayiti a, ba tèt nou yon chans, ba Vodou a yon chans pou nou aprann de li, nan yon nivo. ki pi literè, kote nou ka wè, nou gen plis benefis aprann e familyarize tèt nou avèk kontni nan sistèm kwayans sa a, konparativman a sa lòt sosyete yo, lòt kilti yo ka ofri nou, paske se li menm ki pa nou, si nou pa aprann de li, nou gen anpil benefis nou kapab pèdi, se sa ki fè nou vle ankouraje tout konpatriyòt ayisyen yo. pou yo fè devwa yo oubyen tou pou yo chache antre an kontak ak moun ki gen nivo de ekspètiz sa yo, nivo de konesans sa yo pou yo kapab aprann plis de kilti nou oubyen sistèm kwayans nou ki se vodou. Nou tout vle wè yon lakou trankil nan peyi nou Ayiti. Jenerasyon sa, jenerasyon pa m nan apò w la, nou gen kapasite, nou gen potansyèl pou nou leve defi sa. ke jenerasyon paran nou yo, gran paran nou yo pat kapab leve a. Nou vle pou kòmanse panse a ki fason ou menm ou kapab rann sosyete nou an mwens vilnerab pou lè nou fè fas a yon risk global parèy pou nou kapab konnen, nou kapab mwens enkyè de ki jan lap afekte nou paske nou ap konnen nap deja prepare pou li, se sèlman nap chache ajiste e prepare pou nou. ankouraje e edike sosyete a tou ki fason yo menm yo kapab prepare tèt yo tou pou yo fè fas avèk risk sa yo. Rezon nimewo 49 sou inisyativ pwojè Tren ak a sèke nou vle rapwoche pi pre zansèt nou yo, pi pre espri zansèt nou yo swa nan priyè oubyen nan kenenpòt sa w panse ki pwòp a ou menm nan pou nou kapab pase tan sa yo pou nou kapab jwenn soulajman nan tan difisil sa yo ke tout le mond la ap travèse a la. Nan ane aveni yo, 2020, 21, 22, 23, 24, jiska la fen dè tan, nou vle pase yon bòn fèt drapo pou nou leve drapo nou an pi wo toujou apre tout sa k ap pase yo, malgre tout sa k ap pase yo nan sosyete nou an. E nan non zansèt nou yo, nan non Granmèt la, nan li mawon ayisyen vle di w, an nou defann enterè goud la. Mèsi bokou.